Prezidan Donald Trump pwomilge lwa anviwon 70 milya dola pou finansman aktivite ak aksyon imigrasyon Ozetazini sa ki reprezante yon gwo viktwa pou administrasyon Trump lan. Kisa sa vle di pou imigran ayisyen yo? Rete branche. Mwen se Jacquelin Belizaire map pale avèk nou depi studio nou yo nan Maryland e nan Washington DC. Yon plezi yon lòt fwa ankò pou nou rantre lakay ou poun pale Imigrasyon e nou swete w byenveni kèlkeswa kote w ye an Ayiti oubyen a letranje. Nou pral pale yon lòt fwa ankò imigrasyon. Mèkredi 10 jen 2026 la, Prezidan Donald Trump pwomilge yon lwa, yon lwa ki alwe prèske 70 milya dola siplemantè. Sa vle di yo te bay anpil lajan deja, enben yo vote yon lòt 70 milya dola pou politik imigrasyon avèk ekspilsyon, enben pou yon dire rès manda prezidan an. an 2029. Sa vle di prezidan an te dèyè lwa sa a ki pou pèmèt ke li pa gen kenn tèt chaje ankò. Li pa gen kenn pwoblèm ankò kesyon imigrasyon ki yonn nan pwen kle nan politik li, enben pa gen pwoblèm, pa gen pàn jiskaske l kite La Mezon Blanch sitou avèk vòt sa a ki pran nan lè 2 chanm e ki finalman jwenn siyati prezidan an. Donk se yon gwo lajan, 70 milya de dola e men ki jan plis ou mwen ke li pral distribiye ou byen ke li pral separe. Premyèman gen ice, Ajans Federal pou Imigrasyon avèk Dwàn li menm li leve lamayòl, se gwo lwa li leve plis pase mwatye nan lajan 38 milya de dola ke ice jwenn. Gen 26 milya dola ki al jwenn polis sou fwontyè an palan de Border Patrol epi yon anvlòp de 5 milya dola enben ki la pou kouvri lòt depans enprevi selon La Mezon Blanch. Sa vle di se sa yo rele an anglè a just in case. Sa vle di yo mete tout pakè a, yo mete yon fason pou pa gen okenn pwoblèm ki genyen pou ke se pou ice, ke se pou Border Patrol e lòt antite nan kesyon imigrasyon Ozetazini. Ann al wè, ann al wè lajan sa a, yon gwo lajan. Sa yo rele mago lajan. 70 milya dola. Tankou nou di l, ice jwenn gwo lo a avèk 38 milya dola, enben objektif la ke yo pral pousuiv avèk fon sa a se anboche plis ajan ice. Nou te konnen ke enben l te di mi li pase a 22 mil, enben kounye a avèk lajan sa a y ap kapab anboche Enben plis ajan pou ice. Yo pral ogmante kapasite de detansyon yo. Sa vle di ke non sèlman y ap ogmante sant detansyon ke yo genyen deja, men tou yo pral achte lòt, yo pral konstwi lòt, yo pral amenaje lòt pou yo kapab genyen yon kapasite de detansyon nasyonal ki pi laj e ki reponn tou ak politik imigrasyon an. Yo vle tou finanse plis operasyon arestasyon avèk ekspilsyon avèk depòtasyon. Sa vle di ke nou chonje ke La Mezon Blanch li menm li gen yon kota de 3 mil pa jou, men yo pa janm ka ba l 3 mil pa jou a, se nan 1200 yo ye. Donk avèk lajan sa a enben yo pral wè nan kèl mezi ke yo kapab enben fè plis operasyon arestasyon, ekspilsyon avèk depòtasyon. Epi y ap genyen tou lòt objektif se ogmante lòt operasyon ke yo kapab mennen plizyè kote avèk 38 milya dola sa, donk yo gen anpil lajan sitou pou ice. Pa bliye tou ke enben gen yon lòt lajan tou, yon 26 milya dola ki al jwenn li menm sa se CBP Nap pale de Border Patrol, moun ki sou fwontyè yo, enben yo menm yo genyen pou yo goumen kont plizyè bagay. Premyèman, yo pral rekrite nouvo ajan nan Border Patrol, yo pral ranfòse siveyans ki dwe fèt sou fwontyè, sou fwontyè yo, notamman fwontyè Etazini pataje avèk Meksik yo, sa pa vle di ke Kanada pa ladann non, men plis nou konnen fokis la, atansyon an, se sou Li fèt sou fwontyè sid la, fwontyè ki separe Meksik avèk Lèzetazini. Epi yo vle modènize tou e teknoloji pou yo detekte e kontwole moun, moun e lòt aktivite ankò. Toujou sa fè pati de 26 milya dola. Donk m t ap pale de 38 milyon dola ice la, milya dola ice la. Chak lè m di, m gen tandans di milyon men 38 milya dola ice la. Men, bòdè patwòl jwenn yon bon ti Pak Tòl te yon gwo manman lajan tou, 26 milya dola. E nou te kòmanse di w ki sa l ap fè avè l. Lòt sa l ap fè avè l se pou l lite kont trafik dwòg avèk trafik moun. Paske yo di ke sou fwontyè yo, gen anpil moun ki fè trafik imen e nou te ba w kèk enfòmasyon sou sa. Kote ke yo jwenn de moun anndan gwo konntenè k ap pase sou fwontyè a. Gen moun menm ki mouri e paske yo ekspoze a yon twò gwo chalè, e dènyèman la yo te jwenn yon kontenè ki gen plizyè moun ladan l, donk yo di ke avèk 26 milya dola sa, plizoumwen yo pral kontwole, yo pral met plis aksyon pou yo kontwole kesyon sa, non sèlman dwòg, men komès moun. Epi gouvènman li menm pa jwe avèk bagay migrasyon an, anba Homeland Security, DHS, Depatman Sekirite Enteryè, enben yo menm, non sèlman yo gen kòb pou Border Patrol, bon lajan, 26 milya dola, bon lajan pou ice, 36 milya dola, men yo gon 5 milya dola ankò ke yo kite dèyè pòch la, Se sa yo rele just in case la, yo ta rele sa an fransè enprevi, e nan kreyòl la nou ta di ou pa janm konnen, enben gon 5 milya dola ke yo mete la. An jeneral se konsa ou fè lè w ap fè bidjè, men toujou gon kòb ke w mete pou w di, enben pou les imprévus paske kapab toujou gen enprevi, enben yo pa kite anyen o aza. Sa vle di ke administrasyon Donald Trump la nan kesyon imigrasyon, li pa kite anyen o aza, li itilize tout loophole, tout ti fason ke sistèm nan ba li, enben li itilize l. E nan anvlòp sa, nan lwa sa, ki vin tounen yon pwojè, ki vin tounen yon lwa. Li te pwojè lwa, li vin tounen yon lwa, men sèt fwa si li vin tounen yon lwa federal apre ke prezidan an poze siyati l jodi a nan biwo oval La Mezon Blanch e tankou m te di l gen anpil moun, moun k ap analize, konsidere sa kòm yon gwo viktwa pou Prezidan Donald Trump, pou administrasyon Donald Trump la. Donk 5 milya dola a pou DHS, enben se yon anvlòp ki la pou bezwen operasyonèl Depatman Sekirite Enteryè epi avèk lòt depans ki lye ak sekirite enteryè, lòt depans enprevi ki lye ak sekirite enteryè. Donk, sa vle di se yon gwo viktwa pou administrasyon Donald Trump la. Donk, Prezidan Trump siyen lwa sa nan Biwo Oval la, e sesi 24 è apre Yon adopsyon ki te fèt ki te dewoule nan chanm depite a ka nou rele chanm dè reprezantan grat gras ak vwa repibliken yo enben se te yon vòt ki te trè trè trè trè sere trè sere 214 e 214 pou e 212 kont malgre ke Enben Demokrat yo yon lòt fwa ankò eksprime anpil opozisyon pa rapò ak kesyon sa, li menm li pa dakò avèk operasyon ice yo jan y ap fè. Donk e desizyon sa tou li mete on fen nan on gwo batay ki te toujou egziste, nou t ap pale w de batay ki gen ant Demokrat nan Kongrè avèk e Lame Zon Blanch, yon konfli ki te deklanche an janvye apre gwo operasyon ke La Mezon Blanch oubyen otorite federal yo te mennen nan eta Minnesota, sitou nan vil Minneapolis, an janvye nan kòmansman ane a, e m te di nou JD Vance, vis prezidan te di ke enben ane 2026 la, enben l ap pi rèd toujou ke ane 2025 la, e yo te anonse la koulè bonè an janvye, yo fè yon gwo operasyon nan Minnesota, e Enben te genyen te genyen e 2 ameriken ki te mouri an palan de Alex Preely avèk Rene Gould e anba bal ajan federal sa ti ke ki te pwovoke yon gwo tole nan peyi a e i te menm travèse fwontyè i te kreye yon tole entènasyonal avèk 2 moun sa yo ki mouri. Donk Sa vle di ke demokrat yo malgre vòt la, enben pandan vòt la yo te eksprime yon lòt fwa ankò dezapwobasyon yo pa rapò ak operasyon ke ice ap mennen, operasyon ke otorite federal yo ap mennen. Donk ann al gade pi pre, demokrat yo, n ap pale de jan demokrat yo pa dakò. Demokrat yo, yo menm yo vote masivman kont pwojè lwa a Yo toujou di sa k fè ke yo pa dakò e men prensipal rezèv yo, dabò, yo di ke jan yo fè l la se tankou yon chèk an blan, yo estime ke se yon chèk an blan kòmsi yo bay ice yon pouvwa, enben se prèske ta tankou yon pouvwa diskresyonè, yon pouvwa pou l fè sa l vle. Demokrat yo estime ke finansman sa a, enben li bay pouvwa, li bay resous konsiderab avèk ice san mekanis sifizan pou yo kapab fè sa yap fè a dan la transparans avèk on sans de responsablite. Donk sa vle di pa gen kontwòl jan yap jan yap mennen aksyon yo, yap mennen operasyon yo. Se sa ke enben demokrat yo eksprime nan moman ke yo tap fè vòt la paske yo di ke se ta tankou on chèk an blan. Ou bay on moun on chèk san l pa san l pa gen montan ladan l, Enben se moun nan ki mete montan l vle jan l vle. Sa vle di ke operasyon ke ice ap mennen yo, jan l ap fè pran moun isi, pran moun lòt bò, arete moun isi, arete moun lòt bò, yo di pa gen kenn kontwòl vrèman e y ap fè l anpil fwa tou ajan yo bouche figi yo, moun pa wè sa y ap fè e yo menm di si w ap fè yon bon bagay pou peyi a, enben kite moun wè ke w ap fè yon bon bagay pou peyi a. W ap kache figi w moun pa wè. Bon, Il faut di ke otorite federal yo di ke se yon fason pou yo pwoteje ajan ice yo. Yo di ke gen yon absans de refòm ke yo menm yo toujou ap pwoklame, yo toujou ap egzije e se sak fè ke menm yo menm yo pa dakò avèk pwojè lwa. Yo swete notamman obligasyon pou ajan yo enben genyen sou yo sa yo rele kamera pyeton, sa vle di ke yon kamera ki sou li, pou tout moun, sa vle di lè w fè w mennen yon aksyon, enben leta kapab wè ki aksyon w te mennen. Yo ta rele l kamera pyeton, kamera yo met sou yo, epi gen pou gen plis sipèvizyon nan operasyon yo, e pou yo bay dè garanti ke y ap evite lè zabi, eksè de pouvwa ke y ap fè. Dispozisyon yo enben e yo pa t enkli yo nan tèks, nan dokiman ke yo te adopte yo, sa fè ke Demokrat yo move konkong. Yo pale tou de priyorite bidjetè ke yo menm yo konteste. Selon chèf de fil Demokrat la nan Chanm Depite a, Depite Hakeem Jeffries, ki soti New York, enben li di, lajan kontribyab yo, yo pa kapab ap itilize l pou redui tout avantaj ke yo gen. Kòmsi se menm lajan yo, se kòmsi se lajan yo kap kale yo ankò. Yo di pou yo, kòmsi yo pa soutni fami yo, alò ke gen pwoblèm lojman, gen pwoblèm sante, gen pwoblèm edikasyon, olye pou yo ogmante operasyon sa yo, pou y ap ekspilse moun, pou y ap depòte moun, poukisa yo pa itilize lajan sa pou redwi kou de la vi a. Kom se yon paket lajan 70 milya de dola, sa se demokrat yo kap pale. Yo di 70 milya de dola, enben sa ta ka ede anpil nan lot domèn, li ta kapab redwi kou de la vi a paske la vi ap vin chè anpil, yo ta kapab soutni plis famiy ki vilnerab, famiy ki an difikilte yo, yo ta kapab wè. e kesyon lojman ki se yon gwo kriz Ozetazini. Kesyon lojman nenpòt ti kay, nenpòt ti apatman, enben se de sòm mirobolant, se gwo gwo lajan. Epi san bliye tou, dapre demokrat yo, kesyon sante, kesyon edikasyon, olye pou y ap ogmante lajan pou yo kapab ekspilse moun, depòte moun. E demokrat yo di ke yo gen, yo gen yon kè sote. Yo gen yon kè sote e yo te toujou di l konsènan operasyon imigrasyon. Demokrat yo denonse pratik ke ice avèk CBP e yo afime ke ekspansyon rapid ajans sa yo enben kapab pwovoke, kòm ti pakèt ajans sa yo ke yo genyen, ke y ap ogmante chak jou, enben li kapab ogmante abi kont imigran yo, kont fanmi yo e menm kont sitwayen ameriken. Donk opozisyon demokrat yo nan sena a, nan vòt ke se, nan vòt ki fèt nan sena a, enben se yon opozisyon inanim. Sa vle di pa gen yon senatè demokrat ki vote an favè. Donk okenn demokrat pa soutni tèks la pandan ke yo t ap fè adopsyon pwojè lwa a. Fò n di ke gen anpil moun ki gen anpil entèpretasyon ki fèt sou finansman 70 milya, prè de 70 milya dola sa. Yo di ke, enben, e Border Patrol avèk ice ap gen plis e moun, sa ap ogmante operasyon arestasyon avèk detansyon yo, pandan ke y ap kritike kijan ke sant detansyon yo, enben, kondisyon yo pa bon ditou ditou. Enben yo di sa pral ogmante l toujou, enben yo pral gen plis se entèpretasyon ke y ap bay kòmsi moun ki ap defann dwa moun, moun k ap defann dwa imigran, yo di ke enben avèk tout resous sa yo, tout pakèt lajan sa yo, pral gen plis depòtasyon, pral gen plis ekspilsyon ki pral fèt nan peyi a e yo pral itilize lajan pou kont imigran yo, donk se sa k fè ke enben yo menm yo kwè ke se pa yn bòn choz, se sa ke anpil moun, anpil moun k ap defann dwa moun, k ap defann dwa imigran, yo pa wè ke pwojè lwa sa a, oubyen lwa sa a ki vin tounen yon lwa federal, yo pa wè l nan de bon oeil paske yo kwè ke se yon bagay ki kont imigran e li menm kont tou ke kèk ameriken paske menm ameriken yo daprè sa demokrat yo di konn viktim anba gwo politik migratwa administrasyon Donald Trump la. Donk lòt entèpretasyon ankò, lòt konpreyansyon ankò se ke, enben, demand dazil yo ap kontinye tèks la, gon kalite bagay tèks la pa retire, tèks la plis chita sou lajan sa ke yo genyen avèk distribisyon ki fèt, e yo di ke demand dazil yo ap kontinye pou yo trete yo, men plizyè politik restriksyon enben y ap kapab, paske y ap gen moun ki pou etidye dosye yo epi aplike politik restriksyon sa yo, enben sa ki kreye tou yon pakèt kontestasyon jidisyè. Gen yon jij federal dènyèman la ki òdone ke pou yo rekòmanse avèk tretman dosye ke yo te sispann yo. Donk, jij la mande pou yo rekòmanse avè yo. Epi gen moun ki fè demand dazil ki an atant, yo di yap kontinye asiste tout odyans e randevou yo, yap gade adrès yo pou yo mete yo ajou nan uscis, donk se Sèvis Imigrasyon ak Natiralizasyon, epi tribinal imigrasyon yo, donk yap ranfòse yo, enben yo ap konsève kopi pou tout dokiman sa yo. Donk gen anpil koze ki ap pale e kounya Sa moun te kapab konprann, enben, ki rapò ke sa genyen avèk resòtisan ayisyen yo? Resòtisan ayisyen yo, li gen rapò. Pase ke gen resòtisan ayisyen kap mande azil, e avèk lajan sa a, gen plis moun k ap gen kapasite yo menm, y ap gen plis moun ki pral itilize anpil restriksyon nan demand dazil yo. E e yo menm tou ap gen plis moun ki ap nan sant de detansyon yo, pa egzanp, Ayisyen yo yo toujou konnen Dilene Hall, ki nan New Jersey, nou konnen ke gen anpil koze sou li, notamman gen Ayisyen ki mouri la, epi yo di ke ap gen plis moun ki pral trete kesyon, pa egzanp, kesyon tps, E nan moman nap pale la nou konnen ke ti pyès la li gon li gen 2 kote l ye se nan kou siprèm nan avèk nan chanm sena a e nou konnen dosye a te deja pase nan chanm depite a pou l rive nan chanm sena a paske nan chanm sena a yo mande 3 zan yon ti pyès 3 zan anplis pou e ayisyen yo donk ap gen plis kontwòl tou nan kesyon nan aplikasyon lwa sou imigrasyon yo sepandan Enben yo toujou, demokrat yo toujou kanpe an kwa paske ap gen plis moun pa pou fè bagay yo byen mache, men pou l byen mache nan sans e administrasyon Donald Trump lan, sa vle di ke ap gen plis moun k ap kontwole, k ap mennen operasyon, ki pral kay moun pou yo kapab jwenn maksimòm moun pou yo mete nan sant detansyon, maksimòm moun pou yo ekspilse, maksimòm moun tou pou yo kapab e depòte. Donk, se yon lwa ki vin, yon lwa ki vin tounen yon lwa federal, yon pwojè lwa ki vin tounen yon lwa paske Prezidan Donald Trump pwomilge lwa a. Enben, depi Prezidan Trump mete siyati l e nan Biwo Oval la, Enben, lwa a tou vin tounen yon lwa federal e li genyen anpil fòs. Ou pa ka di kòb sa a yo pa pral jwenn li ankò. Donk, ann raple ke Sena ameriken an li te adopte lwa sa a le 5 jen e se te yon vòt 52, 47. Donk te gen 5. Aprè yon long sesyon, yon sesyon manch long, maraton, enben finalman, enben li te pase, e pwojè lwa a te pase le 5 jen 2026, e vòt la se te 52 pour, e 47 kont. E nan 9 jen, donk 4 jou pli ta, li t al nan chanm dè reprezantan, nan chanm depite a, kote la bagay la te mele seryezman. Te gen anpil goumen. Fò n di ke nan sena a, m te di l deja, tout demokrat vote kont. Kont nèt. E pi, nan chanm dè reprezantan, nan chanm dè reprezantan, enben se te 9 jen, donk en pti pe 4 jou aprè, enben te gon vòt trè sere, se te 214 ki pou, epi 212 kont. Donk yon maj de 2. Donk pwojè lwa, donk trè natirèlman selon pwosedi la, enben soti de chanm e sena a, li tonbe nan chanm depite a, donk chanm depite a se li kote ke bal la te sere anpil, enben konnya li t ale nan La Mezon Blanch kote ke prezidan Donald Trump siyen e l fè lwa a tounen yon lwa federal e konnya andeyò de tout kòb ke DHS, Depatman Sekirite Enteryè, te jwenn, enben kounye a yo genyen, yo gen yon gwo tonton lajan nan men yo, ki se anviwon 70 milya dola, e nou te ba w repatisyon an, ki jan ke kòb sa a pral distribye, nou konnen 36 milya de dola, se Se pral jwenn, pral jwenn 38 milya de dola, pa 36, 38 milya de dola pral jwenn ice, Ajans Federal pou Imigrasyon ak Dwàn, se li ki soti nan gwo lo a, paktòl la, 38 milya de dola, epi genyen CBP, Border Patrol, li menm la jwenn 26 milya de dola epi gen yon 5 milya de dola se yon kòb ki la pou bezwen operasyonèl depatman sekirite enteryè non sèlman li la pou depans operasyonèl paske se 5 milya de dola mezanmi lè menm si m repete l anpil li pa fè de chif la yon ti kòb se 5 milya de dola k al jwenn nan 70 milya de dola la k al jwenn DHS pa al jwenn DHS non, tout 70 milya la al jwenn DHS men gen 5 milya dola ka jwenn DHS presizeman pou depans fonksyonèl epi pou depans enprevi ki lye avèk ajans la. Donk mezanmi se konsa l ye e se la tou ke nou pral mete fen, n ap raple w ke jodi a, jodi mèkredi 10 jen an enben nan biwo oval La Mezon Blanch, Prezidan Donald Trump pwomilge lwa anviwon 70 milya dola pou finansman aktivite e aksyon imigrasyon Ozetazini, sa ki reprezante yon gwo viktwa pou administrasyon Trump la. Epi m te plizoumwen eseye wè Ki sa gen sa gen pou wè avèk resòtisan ayisyen yo? Enben wi, resòtisan yo ayisyen yo ladan l paske yon pakèt moun ki pral gen pou yo fè plis operasyon, ki pral gen plis pou yo kontwole demand dazil, pou yo gade si gen plis fwod, ap gen plis moun k apral fouye zo nan kalalou avèk yon politik represiv sou dosye yo. Donk tou sa fè ke enben e kominote ayisyèn nan li menm li gen yon rapò avè l. Mezanmi se la nou mete fen, se te yon plezi yon lòt fwa ankò. Nou kontan deske ou menm ou te branche, donk konnya nou remèsye w.